ki ap fè de deklarasyon trè fort konsa e kisa ki vini nan tèt ou an konsa? Sa map choke e sa a jwe yon wol psikolojik sou ma pèsòn. Mwen menm santi kou l te ban mwen. Ok. M santi l.
Se yon bagay psikolojik. Se yon bagay psikolojik ki frape m nan zye epi pandan dè jou m pat menm wè non zye e sa choke m. Sa choke m lè m wè l ap fè de deklarasyon jan l ap fè l la. E sa choke m tou, mwen wè apre 30 ans l pa aprann anyen. Li vin avèk menm tip de diskou, menm tip de sovagerie a, sa choke m. Mwen wè se yon moun ki pa aprann anyen, se tankou yon moun ki gen madichon. Men mwen menm, ma position, mwen te chwazi padone moun sa yo, e se tèt yon desizyon pèsonèl, e men zot kanmarad gen dwa deside pouswiv yo. Mwen menm m pa pral fè plis ke sa m di w la, se yon fèt istorik. M pa konprann kòman yon moun konsa ka pretann li pral fè revolisyon, m pa menm kwè l konnen sa mo revolisyon an vle di. Ok.
Mete nan nan kontèks politik aktyèl, enstabilite ki genyen, ensekirite, kidnaping etc. E mete nan yon moun konsa ou te sibi de move zak anba men l,

Lè w te gen antesedan, lè yon moun ou te fè bagay ki pa byen deja, epi w vin tonbe nan lòt bagay, tout pral monte sou ou. Mentnan, lè dosye sa w la, bon, listwa e la, sa ke m kapab di, se yon apèl pou moun yo fè trè atansyon. Paske lè gen enstabilite, tankou jan n genyen l nan peyi a, enstabilite, gen twoub, eksetera, gen tout moun ki fofile. Yo mete tout kostim sou yo, yo di yo se revolisyonè epi yo gen lòt bagay y ap regle. Paske ou pa ka konprann yon moun li vini pou yon gwoup epi li di w se lame li ye. M pa menm kwè l konnen sa lame a ye paske lè w tande mesye a k ap pale, ou wè l pa gen okenn fòmasyon pou l te nan lame, vwa pou l te rive ofisye nan lame. Ou wè li pa aprann anyen pandan trantan. E malgre sa k te pase novanm 1989, m tande tip de diskou l ap di yo. Epi s on moun tou, lè w gade li, m ta di s on moun ki gen yon madichon, paske m pa wè l gen okenn estrateji nan sa l ap di, nan sa l di li fè a. L atake tout moun, l atake gouvènman, l atake opozisyon, l atake laprès. Alò, gen de fwa lè yon moun fè yon bagay, epi, bon, lanati menm konn kont ou. Mwen menm mwen m pap di plis ke sa. Nòmalman li nan men lapolis, li gen zak li fè, le fèt ke li bay tèt li tit ke li pa genyen, li vin fè dezòd, mètnan otorite ki la kapab pran tout dispozisyon kont li. Epi, pou mwen menm, se malere ke yon moun konsa pa aprann. Li te tonbe nan yon zig deja, li te fè yon bagay trè grav ki te revòlte konsyans, m ta kapab di tout sitwayen, ki te fè de moun soufri. E genyen bon zanmi m Marino Etienne ki jiskaprezan, mache difisilman mwen menm yo te bat mwen men yo te bat Marino ankò plis pase m paske yo te konsidere Marino kòm militè paske Marino se te yon ansyen kaporal de lame epi yo se moun menm kote yo se moun Tomasik youn konnen lòt alò Doleyi Jozèf mwen gen yon tris de souveni de li m sonje imaj la m sonje vyolans li te fè sou nou an M pa bliye li lèm wè li sa te chokem. Se te ki kote nan ki zòn tout bagay sa yo te pase? Ebyen se yon istwa ase konplike wi e te gen yon peryòd nan peyi dayiti te gen yon dezòd nan lame a dezòd la kòmanse avèk le koudeta di jeneral. Mari nan fi kontre le prezidan Lesly Maniga e gon jou prezidan Maniga transfere jeneral nan fi de yon pos a yon lot e pi mentnan gon bagay ki pase de solda al pran jeneral nan fi lakay li. Yo mete l nan palè kòm prezidan, yo pran prezidan Maniga, yo arete li, eksetera, yo voye l an egzil. Epi sa se pase le 19 jen 1988. Epi kèlke twa mwa pli ta pral gen yon lòt koudeta, pral gen lòt sòlda ki manevre E m pa kwè se te de sòlda vrèman non, te gen de ofisye, men te gen de sòlda ki vin pouse tèt yo devan, ki fè yon koudeta, ki ranvèse le jeneral nan fi. Men kòm sòlda yo pa gen fòmasyon pou yo te pran pouvwa a, jeneral Avril ki te nan palè a, li montre ke se li ki genyen nivo, li yon ti jan fè yo dodo, se li ki ka pale avèk anbasad amerikèn, eksetera. Finalman li pran. Wa e lè sa gen gwo dezòd ki pete nan lame a, te menm gen yon sèjan ebre yo te nonmen sèjan majò de leta majò, bon te gen yon gwo pwoblèm de pwotokòl, imajine w dè ofisye ap salye sòlda, te gen yon gwo pwoblèm, epi a se moman la Te gen yon gwoup sòlda ki te defavorize, yon gwoup sòlda yo te vin ap reprime. Sòlda sa yo te enplike tou nan koudeta kont Nanfi a, men yo te vin ap reprime yo, kouri dèyè yo. Lè sa a, m t ap dirije KID, ki te gen lokal li nan rue Chandmas, epi sòlda sa yo vin wè mwen. Lè yo vin wè mwen, ansanm avèk Jè Ogis Mèzye ki te nan kat, Nou eseye ap ba yo yon pwoteksyon, yon ankadreman, lè sa pa t gen anpil òganizasyon dwa de lòm, se nou menm ki potko pati politik ki te konn ap defann dwa moun, ap veye moun y ap fè abi. Epi sètensi ke genyen yon sòlda ki te fè yon manèv, yon mizansen pou l di nou li an danje, yo vle tiye li. Epi mwen menm avèk Jean Auguste Maiseux e Marino nou monte pou n al wè l Yon kote ki rele Mawotyè. Epi lè nou rive la, epi se te yon, se te yon atrap nigo. Se te yon atrap nigo epi yo pran nou, yo bat nou, yo mennen nou nan, nan biwo lapolis Pòtoprens ki te, kote ki genyen jodi a, deske. Kou de kasasyon an se la biwo sa te ye epi yo te vrèman yo te vrèman vrèman maspinen nou epi yo akize nou kòmsi nou ta pral fè yon koudeta epi nou ta pral fè yon koudeta epi se se kafou nou ta ale kay yon moun ki te di l an danje n al wè li pou nou wè si nou te ka ede l pou nou te pran temwayaj li pou nou konnen kòman l an danje a kisa nou te ka fè pou li epi se te sa la mizansen Epi Delius Joseph te pami kòmando ki te pran nou an. E vrèman yo te fè n pase yon trè movè moman. Mwen menm yo kenbe m nan yon pye, rale m moute yon eskalye. Yo te maspinen m, menm testikil mwen yo te frape. Se te yon moman ekstrèmman difisil. Bon, se yon kochma ke m pa ta swete pèsonn viv. Kòm mwen menm m pa gen okenn lide vanjans e kòm mwen m pa bliye sa non men m deside pa pouswiv moun men sa pa vle di pou moun gen moun sa yo gen lisans konsa yo ka rekòmanse fè menm bagay la ankò alò si jodi a misye pote tèt li bay lajistis ke lajistis gade antesedan li epi ya deside sa yo merite favè pou li paske ilè klè ke sèten eleman Dangereux e apre 30 ans ki pa chanje de sentiment. Ok mentenan ou di ou padone Deiluis Joseph e ke nou nan. Pa li menm selman tout moun ki te enplike nan bagay la. Pa li menm selman tout tout moun kom li te fè pati a. Pa li menm selman. Ou padone tout moun ki te fè w du tò nan moman sa a. Mentenan Deiluis Joseph an pèsòn ki e reprann yon tèt yon twoup e ki mesaj ou ta kapab lanse avek e gwoup jèn sa yo ki ap swiv Deiluis Joseph e ki te rive e nan tout videyo ansanm avèk li, nòmalman ki deja ap antrene, ki ap mennen yon seri de aksyon, e kisa w ta kapab di a gwoup de jèn sa yo pou evite ke yo pran nan pyèj jan ou di ke mesye a pa gen okenn bay tèt li non sa ke li ke li vòlè yon tit?
Mwen map di ke fò jèn yo fè trèzatansyon, fò yo fòme tèt yo, fò yo tande lè yon moun ap pale. On moun kap pale tankou jan Delus pale a, ou wè son moun ki pa gen okenn nivo, okenn preparasyon, li pa prepare tèt li, ou gen dwa pat fè gwo klas lekòl, men ou bay tèt ou yon preparasyon pou sa w di w pral fè a, omenw ka konvenk moun. M pa wè l te gen okenn kapasite, okenn diskou, okenn metòd nan sa lap di, tout sa lap di yo te melanje yonn ak lòt, genlè son moun tèt li vire, gon bagay li vin regle, pèsonn pa konn sa l di egzakteman. Se pou jèn yo, menm si yo fristre, menm si yo enève, pou yo fè atansyon, pou yo pa kite moun mennen yo kote pi pa bon ke kote yo te ye deja. Se vre gen pwoblèm nan peyi a, men fò n pa, fò n fè atansyon pou lòt moun pa pwofite de pwoblèm ki genyen, pou yo kreye plis pwoblèm, pou yo lage n nan plis pwoblèm, paske. Ak Denis Joseph la son ak teworis e otomatikman yon jèn yo filmew imaj ou parèt nan gwoup konsa ou son moun ki sible entènasyonalman fò jèn yo fè trèzatansyon pa kite pa kite pou yo pa kite move lavi fè nenpòt move zangi Lage yo nan movè chemen, se mesaj sa yo m kapab lanse pou yo. Epi, kanta otorite nan peyi a, se yo menm k a pran responsabilite yo parapò a yon moun konsa e tout lòt moun k ap pwofite de sitiyasyon de twoub ki gen nan peyi a pou lage pèp ayisyen an, pou lage peyi a nan kawo.
Enben, Mesye Evans Paul, Impulse Web Media remèsye w, se te yon plezi.
Mèsi bokou. Se te yon plezi, mèsi, a ton sèvis.